Eske Chine fè livrezon an Ayiti? Se kesyon sa nou vin e reponn pou zanmi nou yo, pou tout moun ki fè pati de fanmi sa, de chanèl sa. Si se premye fwa ou tonbe sou chanèl sa, e chanèl sa nou fè l pou nou, yon fason pou nou kapab pataje eksperyans nou menm nou genyen nan biznis sou entènèt ansanm avèk ou. Si w twouve kontni sa yo se de kontni ki kapab itil ou, pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la, e like videyo nou yo yon fason pou YouTube kapab referanse e videyo nou yo a lòt moun e deja mèsi tou ou menm kap swiv nou e felisitasyon alò e poun reponn kesyon sa dabò e nou menm jan nou konn abitye fèl pou Alibaba esplike ou kòman pwosesis la ye enben se de menm pou chine. Alò, diferans ki genyen ansanm avèk Chine nan, lè sa, e ou vin pa gen posibilite dirèkteman pou ou kominike ansanm avèk e founisè oubyen ansanm avèk yon vandè. Konprann? Se fòmalite yo ou ranpli epi ou fè acha ou. E alò, avan sa, Chine te konn fè livrezon dirèk an Ayiti. Lè nou di livrezon dirèk la, otomatikman ou moute sou platfòm Chine nan, Ou monte sou platfòm nan, ban m gade pou m wè si m ka fè l avèk nou la, e ou antre sou, ou antre e sou paj dakèy yo, ou fè kòmand ou, ou mete, ou ajoute nan panye w, epi ou pase kat ou, lè sa yo ba w posiblite pou w antre adrès ou kote ou ye an Ayiti a, e ou kapab e efektye e m te kapab di w acha w la. Men pou le moman, bon m pa konnen si son bagay ki definitif oubyen si se petèt pou kèlke tan yo pa fè l. Aktyèlman la, yo pa fè livrezon dirèk an Ayiti. Men, lè m di yo pa fè livrezon dirèk an Ayiti a, èske pa gen pwosesis pou ou moun pou w achte sou Alibaba? Menm jan nou gen AliExpress pa fè livrezon an Ayiti, ou gen eBay li pa fè livrezon an Ayiti, men sa pa vle di ke ou menm ki an Ayiti ou pa ka achte sou platfòm sa yo. Alò, an nou pran, si nou ta pran egzanp kèlke tranzitè lokal ki genyen, ou ka pran egzanp kòm Shepex, ou ka pran kòm Wiza Shipin, gen yon pakèt lòt ankò. Sa yo fè yo menm, yo gen yon adrès Etazini. Adrès yo genyen an, ou menm ki bezwen achte yon pwodui sou platfòm sa yo, ki pa fè livrezon dirèk an Ayiti, Yon fwa ou pase kòmand lan, ou itilize adrès yo a pou voye koli a ale. Yon fwa yo menm yo resevwa koli a avèk done pèsonèl ou, yo menm yo pran l pou ou sòti Etazini e pou yo pote l pou ou nan lokal yo an Ayiti. Men se pa vrèman vre E se chine direct ki fè livrezon an pou ou. Ou bay yon adrès etazini, ou byen m pa konnen pou le moman si yo fèl an repiblik dominikèn, e si tout fwa ou menm ki an repiblik dominikèn ki konn resevwa e livrezon dirèk de chine vers repiblik dominikèn, fè nou siy pou nou konnen eske sa fonksyone an repiblik dominikèn. E ou byen lòt Kote, bon tankou Chili nou konnen l fèt, Brezil, Meksik, peyi sa yo gen posiblite pou yo fè livrezon dirèk. Kounye a, men se toujou pwosesis sa. Menm jan tou gen moun ki ap achte sou Alibaba, mwen menm mwen konn fè l ase souvan, sitou lè m gen anpil, lè m fè gwo kòmand, mwen konn fè koli mwen pase pa Etazini pou yo voye l mwen an Ayiti. E menm jan tou, ou kapab achte sou Chine ou fè l pase pa Etazini, lè sa a ou resevwa l dirèk. Sa vle di menm lè e Chine pa fè livrezon dirèk an Ayiti, sa vle di ou menm ou ka toujou achte pwodwi w sou Chine, sou eBay, sou AliExpress, sou nenpòt lòt sit la ou fè l antre an Ayiti. Si tout fwa ou te kontan pou ti videyo sa, pa bliye kite yon like pou nou e pataje l avèk yon lòt zanmi konsa e m ta kapab di w w ap ede nou e ankouraje nou pou nou pote plis pou ou. Deja, mèsi a la pwochèn pou yon lòt videyo.